M pa egoyis nan yon pwen egzajere, paske tout èt imen, tout moun nèt egoyis, but m panse ke gen yon pil moun ki wè kèt e fò yo ta monte nivo a oubyen fò yo ta lage yon bagay, so vin gen de ti replik ki fèt, de atak, epi ki pa menm gen rapò avè m, ki pa t sipoze gen rapò avè m. Non men, jisteman la ou pale datak, ou pale de replik, eske m byen konprann ke W ap pale de lòt mizik ki te vini apre yo, donk notamman mizik. Tankou koudeta m pa sou koudeta, but apre koudeta yo bif mwen, yo chwazi bif mwen. Kiyès ki bif ou?
Rudy chwazi bif mwen. Ah ok, Rudy Bon Boy se bif ou, nan alò w ap pale de Zokoko an? Wè pandan ke se, pandan ke se Baky, Wendy ki sou mizik la avèk Magic Touch, Wendy pa di m jan, Magic pa di m jan, Baky fon rim pou fon trip. Tou pran bòt pase biznis kap fèt sou ou. Gen moun ki konprann ke nou fon ekip. Gen ekip Wendy Wendy, Trouble Boy epi Baky epi gen ekip Roody an ki genyen Roody Roodboy ladann, Master Brain epi PJ. Eske ou ap aksepte repatisyon an konsa? E panse ke tout mizik ayisyèn nan son ekip li ye, gen ekip konpa, gen ekip rap. Li pa pou ekip la? Li pa li pa ekip.
Eske yon dosye jwe pou yo? Donk e. Li pa li pa ekip. Chak moun tankou chak moun ka gen yon nivo amitye avèk yon lòt atis ki yon ti jan pi pwòch gon lòt. So m pa panse ke se yon ekip li ye. So si nèg ap fè album li m poko janm wè yon atis ayisyen fè yon album sou album dua ankenn lòt atis ayisyen. So li pa ekip. Ekip yon moun se staff management tou epi moun k ap panse pou ou. So on est amis, on est cool epi nou ka travay ansanm tou souvan oubyen nou pa konsanm tou sou sa ki ta rive menm. Papi Jovenel ase chè. E poukisa ou di bif ou menm pèsonèlman? Non pase menm menm lòske nou pa sou tande si si ok si yon machin ap pase monte yon lòt machin ap pase desann moun ki nan e e machin kap monte a desann vit li toujou ou reponn li yon lòt moun ki chita bò kote w ki reponn li epi mwen menm map pase nan kafou anba epi moun nan toujou di m se pa rapò. Men, a la sèl diferans ke ou menm tou ou te bon nan revise li. Non, si si swa dizan moun sa gen lontan lap lanse detwi a sou mwen, lap blasfème e m pa konnen gen ekip pa yo se nòmal anlè de tout fason atis lan li menm se yon èt imen li menm jan tout moun. Nan mwens ke 24 è ou sot yon mizik tout moun di sa son rekò, kòman ou fè fè l, fon ti pale nou de revise l lan? Bon e se pa li t yon premye, premye a m just poze sou li epi m fon dezyèm ankò m ka bay li pa. Li menm ka tou, nou te mwens ke sa, epi miksaj lan te fèt pase nou ta nou rekòd nou rekòd li pratikman menm kote nou mikse menm kote, fòk yo te fin a Baky avan, paske Baky te vin avan epi m chita m tap vibe epi epi nèg yo di m fòm frape tou epi ok it's ok m fèl but. Epi aprè ou vin sot on nòt se sa ki pi enpòtan pou nou menm bò isi an, ou sot on nòt kote ou di sa fè 2 zan depi ke ou gen yon diwoudbòy ki li menm ap di de bagay sou ou, ap fè de bagay sou ou, donk ou te chwazi pat reponn, byen ke sa sa te ba w kèk pwoblèm o nivo pèsonèl, menm familyal pi lwen, donk definitivman ou te chwazi reponn e kite sa la, sa ou menm ap di ou te e ki orijin pwoblèm nou an plis? Bon, si w vle, si w vle m reponn. Paske ou di di n se patnè, donk nou te konn bwè byè ansanm.
Hum, e m panse bagay sa pou m ta eksplike w li ap pran w pakèt tan. Mwen ma Roody pat janm bat nèg. Ok. Jamè. So. Nou pat konn bwè byè ansanm donk pou la verite pou listwa fòk nou di. Mwen poko janm chita ap bwè a Roody ni manje a Roody. Byè sitou.
Sak vin pase men menm pa moun ki janm kache santiman m ni kache m si moun mwen yan. Yo m renmen bwè nenpòt kote m rive bò. Dayè tout moun konnen m renmen bwè. Yo konnen m renmen kafe. Yo konnen ble se koulè prefere m. Mwen e konsa m ye. M renmen tèl atis wap wè l nan vizaj mwen menm si m pa vle pale ekspresyon vizaj m ap pale. So tout moun nèt konnen m renmen bwè byè. So mwen menm, m renmen byè, m renmen kafe. Sa se 2 bagay, yonn nan 2 bagay ke m vreman tolere yo. Umm so misye chwazi itilize l kont mwen pou l te ka fè yon, m pa konnen. Bon brèf, istwa mwen menm a misye kòmanse ke se umm lè m soti mizik moto a, but se m te lekòl toujou, epi rete m rete mizik lan pran radyo, m di kèt. Men non Trouble Boy lan se yon non m te bay tèt mwen, paske avan m te rele Lil Wensky. Pou papa m pa konnen si se mwen k fè mizik because fòk mwen si papa m konnen map fè mizik epi apral peye inivèsite m mwen so m di kèt map pran non trouble boy lan m pa kwè pèsonn ap konn se mwen map fè de seri de mizik ki oze epi map trip sou moun but move chans pou mwen mizik la an just soti epi li fon li fon gwo enpak paske tou swit aprè tranblemann tè lan pat vreman gen twòp bagay so m pa pral bay manti so li fon gwo enpak and yo te bon genlè. Yo te siyen yon divetyèl nan Brothers Street, sa vle di lè w sot nan G-Sisters, se Brothers Street ki andose w kòm atis pou yo ka pwodui w. Kounye an, gen lè m pa konnen si se misye ki t ap jwe mizik lan oubyen se te Franck Soene, e mizik mwen an t ap pase daprè sa yo rakonte m anndan stidyo an, and then yo di misye pou yo fè l jwenn atis sa. So yo tèlman mande pou mwen, tèlman mande pou mwen, gen yon moun ki jwenn mwen epi ki mennen m nan stidyo Tchouptivi an epi vrèman vre nèg yo pwodui. video an bro. Pèdi video an mwen pou video moto an e apre e soti video an a di se misye yo ta pral a fè misye ta pral soti al travay ak bon misye pagen bon de jou te gen Vanessa Desiré, Sanjin, Roody e Sébastien Pierre and then lè lè sa vin rive so epi mizik a video a fè chemen l sou yon nouvo atis ok. Yap pale de mwen, m pa di map mennen e so misye vini sot son mizik sou mwen m pa konnen w, m pa konn misye epi l just sot son mizik sou mwen on grenn tenis plizyè lase m di kèt why misye fè sa lè l wè m li kontan wè m bagay sa yo e ou gen it la wi anba ay kèt menn gad on vibe ou genyen m di ok pa gen pwoblèm kounya la nan Bòdè Street genyen Steeve genyen.

Epi brèf, sa vin rive, sa pase. Epi, John Baba, apre sa, m kwè, DeMarco vin antre. Lè DeMarco antre, m afiche nan konsè lan, misye afiche, Sajin, gen yon mizik ki t ap mennen avèk Sajin ki te rele Plake sou mwen. E, kounye an, so, n al nan, n al nan konsè lan, aprè, se nan konsè sa a, m gen premye foto m avèk misye. Mo sa a te retounen egzakteman. Rezo sosyo pa yo se rezo sosyo yo. Ok. So, so sa vin rive. Epi sa vin pase, misye pa wè m, mwen pa wè misye pou kèk tan ankò. Men misye vin mande m fon mizik, paske misye te vin pra e, humm, kiyès ki ta pral pwodui misye? Misye te di m patnè Kadans lan, e pa Kadans lan, humm, e pa Kadans lan, humm, Zen.
Alan? Humm, Alan, Alex, Alex. Alex.
Ramsey envite m nan studio Alex lan pou nou fon mizik but m pat vreman renmen vibe mizik lan nou pa arive fè mizik lan. Apre sa nou vin rankontre an desanm Vlad Enjoy vin envite yon pakèt atis sou yon mizik pou nwèl kote wap wè misye chante touswit apre m la menm. Apre sa nou vin pa wè ankò pou lè vwazin lan misye rele m non misye ekri m misye di m yo bòdè ou jwenn son lari anba sa m di a mèsi baz bagay sa yo Se yo, m sezi yo, zanmi danfans dat nou pa wè fòn wè bagay sa. M ta bay pwoblèm bay. Men de kou, bagay yo vin rive rapid rapid. E apre vwazin nan tou swit apre, yo siyen m nan Natcom as anbasadè. Kounye an, lè.
A lepòk m panse misye te siyen tou. Mwen kite m fin eksplike w kòman tout bagay pase la. Yo poze m kesyon mwen menm, ni Zumba l ap pale de sa. An nan gè a. Ok, sa vin rive, and then, lè sa vin. rive and moun ki pratikman te te te son anke team nan se bon patnè mwen menm ak Baky ke misye vin pratikman bon amitye avèl tou e so lè photoshoot nan kay Frédéric Alexis misye vini e misye di so li mande pou l nan photoshoot lan because li bezwen vizibilite pou album li so sa pap deranje pèsòn so. Nou fèl Nou fèl bagay sa etc. So kounya sak vin genyen lè Pandan nou nan photoshoot lan epi e nèg yo di yo bay e sak gen la sak gen la e Idalie voye achte epi di a yo mdi ebyen ok men menm map achte byè yo map achte byè yo So sa pase konsa Foto soti Kounya la e m afiche nan

Ke sa pase bagay sa yo epi nou gen vwazin apre epi nou vin rekwaze nan kare festa lè nou kwaze kare festa bagay sa yo epi pil pale e misye te banm depoze moun pou li m pale bagay sa yo m pale mwen menm li menm mutuel mechanste nap vibe nan backstage an e bagay mi youk byen nòmal epi. So sa vin ret la konsa lè sa vin rive la e ti chita apre e sa vin pase ankò mwen kwè e ok brèf lè detay bon lè detay sa m ka di so m vin e de sipoze fè yon mizik sou albòm mwen avèk Rutshelle istwa Sentaniz bagay sa yo epi li vin met vwa a pou mwen epi lè l vin met vwa a pou mwen e Roody te pati. Epi lè li met li di m ah jan pawòl mwen yo bèl nan e re ekri refren pa l nan pou li ba l ap just mete vibe melodi an ma ekri l sou li m di a pa gen pwoblèm lè n fini epi li di m konsa epi mwen di swa men men m oubyen m pa sonje kiyès se te men men m djanm douz le fransè Rutshelle Sandra avèk kiyès te nan studio a e m pa sonje Patrick ki te sou bòd lan lè n fini m ale epi. Li di, Ok, ok, Zoe, sa n ap fè? M ta konn Henry sou Henry sou Henry. An nou chèche yon kote n ale. Li di, An nou dwe suiv li. Nou monte epi n al Best Western. Nou manje, nou bwè, bagay sa yo. Chak moun antre lakay yo, sa fini. Epi m menm kòm m byen kwè l, fò sèl yon foto, yon foto voye ba ou di. Epi li di, Yo, yo, yo, a madanm mwen toujou. M di, E nan vibe la, e pa mwen pou kòm, se mwen menm, Sandra, an, e Djangouz, le Français. N ap, n ap, n ap konnen. te sa poze epi tout sa fin pase. Alò se apati de foto sa kèlke pòt ke misye kòmanse kwè ke w nan yon bagay a madanm li alepòk. Ahan. So, epi vin gen yon abitid tou nou kòmanse ap wè souvan men lè nou wè a nou tou wè a moun byen vag epi zen pete. O, lè zen pete, non, non, non, zen poko pete, e mechansite. Mechanste kiyès ankò? Mechanste kò Steevie envite m son mizik kap fèt nan mizik la avèk pi gwo beat kap pwodui nan Gaza an Nèg yo prale Lè m rive bagay sa yo m wè yo di la m byen men m son ti jan frèt avèm epi bagay sa yo epi li tou m chita byen vag so nou fè m kwè nou fè kèk apre lè m nan fè se blablabla. epi nou fè an m kòmanse met vwa lè m kòmanse met vwa epi m fon ti chita ankò m di mesye nap bwè nap bwè tout nèg di nap bwè mesye di m ok men achte achte bwè yo lap achte pizza yo m achte pizza yo mwen m achte m achte biyè yo alò biyè yo an reyalite se ou ki t achte yo se pat Roody wè kounye an lè sa vin rive kounye an la lè m sot fin met vwa m antre nan studio a m di kot kot biyè m yo mesye di yo m gentan bay tout wi.

Byen koul, so nou te vin trè pwòch pa nan pil evenman. Nan menm te gen kesyon mesaj, m sipoze m te mesaj telefone. Gen nan mesaj yo ki verite, gen nan yo pratikman li pa verite. Tankou men pou m di m te nan relasyon seksyèl avèk chè m.
Ki mesaj ki verite? Sa w genyen nan tèt ou sou sa w te vin nan. Chè m anmèsi tou. M di w sa fè dezan ke m pa pale de sa. Ou ensiste m fè l pa respè. Ann kanpe sou sa. Si w mande m de detay, m brose sa m brose, m pale de sa m pale. Ann kontinye sou Betèl epi. Very good, ok. Ou.